ou monte son non ou ta sipoze aprann de non an non an ta sipoze oryante w men lè w defini mo sa a yon moun ap di w phtk tèt kale sa sa vle di tèt kale a la sa sa vle di mwen menm eslogan tèt kale a mwen menm lè m te leve se lè vakabon an yo pran l yo mete l nan prizon k ap bay pwoblèm epi yo pase nou je baton lè yo ap lage l lè y ap mete l. Li gen yon nan prizon yo kale tèt li sa vle di se konsa m te konnen moun nan konn kale tèt li kounye a jèn gason yo vle ago mil goud nan men l li kale tèt li li kale tèt li pou dan ri pandan se tan se vakabon ki yo te konn kale tèt e lè yo pran yon vòlè yo yo lè yo mete l nan prizon yo antre l nan prizon an apre rèk baton l pran yo kale tèt li se konsa m konnen jodi a la se la grand mode kesyon de badiletal tèt kale. Peyi a tonbe nan tenten. Peyi nou te konnen an, peyi a tonbe nan tenten. Peyi a tonbe nan tenten akoz Ayisyen pa pran responsabilite yo. Ayisyen mete tèt, mete l chita la, l ap tann lakominote entènasyonal. Jodi a m wè gen Ayisyen k ap di, wi, peyi a, ke Etazini oubyen Repiblik Dominikèn vin okipe peyi. Men, pa l ekspresyon, pèmèt mwen itilize mo sa. Ayisyen yo salòp anpil. Pase kòman ou kapab konprann manman w, papa w mouri li kite yon kay pou ou epi ou ak tout yon lakou, ou pa janm fè anyen nan lakou a, ou pa pwòpte kay la epi ou chita w ap twalèt nan kay la, w ap pise nan kay la epi kay la vin kontamine ou pa ka ekspire nan kay la ankò, ou pa ka respire nan kay la. Kounya la kisa w fè? W ap rele vwazen, etranje vin pwote kay pou ou. Men Ayisyen an salòp. Salòp anpil. Kisa Repiblik Dominikèn pral fè pou ou? Li pap fè anyen pou ou. Dayè, Repiblik Dominikèn se enmi ou li ye. Li pa zanmi ou. Li pa zanmi ou. Lèzetazini Damerik ke ou toujou pran pou zanmi ou, li pa zanmi ou. E se youn nan enmi ou ke ou genyen. Mwen, mwen pa janm voye monte nan okenn entèvansyon ke m ap fè. Paske m toujou rantre nan fè istorik yo pou m esplike. pou fè yon efò maksimòm pou m kapab ede konpatriyòt yo konprann sa m vle di a. Men lè w ap pale, gen de moun ki pa janm pran san l pou l tande, epi li sèlman di w, w ap voye monte. Li itilize yon tèm, ekstrapole, sètadi voye monte. Li di w w ap voye monte. Men, lè w di l ke Etazini pa zanmi l, Repiblik Dominikèn pa zanmi l, e se de peyi ki sanse domine Ayiti, men malerezman se de ennmi yo ye. Lè w pran ka de Lèzetazini Damerik, jodi a ki gen dwa veto sou peyi a, ki kontwole peyi a, e peyi a se li k deside kiyès k ap prezidan, kiyès k ap minis, kiyès k ap direktè jeneral anndan peyi a, desizyon yo tout ap soti Washington. Se konsa li ye. Men Etazini m di nou li pa zanmi nou. Gen de ayisyen ki di oh bon lèn bezwen chache lavi se etazini nou ale epi nou tout bezwen al etazini epi nap vin di etazini pa zanmi nou tan nou ipokrit men fò moun nan te gen nivo poul te konprann sa moun nan di a wi moun nan pa metel nan nivo pou moun poul konprann sa moun nan di a non lè fò ale anndan istwa paske istwa yon pèp se nanm yon pèp se sa fè simon bolivar li pat janm danse avèk yon seri de peyi de enperyalis. paske l te konn peyi sa yo, yo pa zanmi l. E jiskaprezan, Nicolas Maduro jodi a, ki sanse dènye jenerasyon la k ap batay la, m te kapab di dènye jenerasyon ewo k ap batay la, piske m di se yon ewo l ye, se Simon Bolivar ki kite, se liy Simon Bolivar li retrase. Lè m di w Etazini pa zanmi, pa zanmi li. Mwen menm ale lwen, lwen, lwen, lwen nan istwa peyi a. M jis al nan yon kongrè nan Panama kote ke Simon Bolivar nan Panama Punta Punta el Este e yo te òganize yon gwo kongrè. Se Simon Bolivar ki te òganize kongrè a pou l te reyini tout peyi ke l te libere nan Lamerik Latin nan e envite tout lòt peyi ki te pwoklame endepandans yo. Epi Etazini kòm peyi ki lan Lamerik la la, li pa t jwenn envitasyon. Men, li te debake lan Kongrè a le. 1826. Se sa k fè m toujou vin avèk dat yo pou moun pa vin di o wi se voye monte. M vin ak dat yo pou le 22 jwen 1826, Kongrè a te kòmanse e l fini 5 jiyè 1826. Etazini debake lan Kongrè a san envitasyon atravè yon Sekretè Deta. Li te genyen nan epòk la yo te rele Henry Clay. Henry Clay la se te yon ansyen senatè. Misye debake lan Kongrè a, ki sa l vin chèche? Li mande manm Kongrè yo pou yo pa rekonèt endepandans peyi Dayiti. E se sa l mande manm Kongrè yo. Li mande yo pou yo pa rekonèt endepandans peyi Dayiti. E ki sa Ayiti te fè Etazini? Anyen. Anyen. Okontrè. E sa Ayiti kontribye nan endepandans peyi Etazini. Paske richès ke e lajan Lafrans t ap finansye endepandans Etazini yo, yo te soti nan la koloni de Sendomeng. Paske Ayiti a sèt epòk, o dizuityèm syèk, Ayiti etè la koloni la pli rich o mond. Se te koloni ki te pli rich nan tout koloni, nan tout koloni ki te egziste nan mond la. Ayiti se te koloni ki te pi rich. Enben, ki sa k pase? Richès sa yo, Lafrans itilize yo pou te finanse endepandans Etazini, pou te ede kolon revòlte yo ki te rele yanki nan epòk la, enben, pou te mande yo, pou te ede yo pran endepandans yo nan men Angletè. E se Anglè yo te. Men yo revolte kont apa yo, ebyen se lafrans ki finansye yo ki ede yo pran endepandans yo men lajan sa yo te soti nan lakoloni de sendomeng se san nou kontribiye nan endepandans peyi dayiti ta dwe gen yon rekonesans ta dwe gen yon respè ta dwe gen yon dèt moral men yo pa fèl okontrè se rayi yo rayi nou pouki rezon yo rayi nou rezon an li klè paske yo menm yo gen yon pakèt teritwa ke ki gen anba men yo. E teritwa sa yo se nwa k ap viv ladan yo. Lè w pran teritwa tankou Gwadloup, ou pran Giyàn, ou pran Matinik, Giyàn anglèz, yon pakèt ki sou kontwòl mesye sa yo. Enben, ki sa? Senmaten, tout ki sou kontwòl mesye sa yo. Ou panse si yo te bay Ayiti pase si ayiti te lan nivo repiblik dominikèn peyi sa yo tout tap pran endepandans yo nèt ok gwadloup tap yon peyi endepandan m pa konn si w la nan nivo e depase la repiblik dominikèn paske tout nwa sa yo te pral revòlte e yo tap pran endepandans yo e la e ni la frans ni etazini ni lòt ni angletè tap oblije mete van lan wèl li paske mouvman. Sa k t ap deklannche a, se pa t ti mouvman l t ap ye. Men lòske Ayiti, yo bare Ayiti, Ayiti, yo kokobe Ayiti, enben ti peyi sa yo di, monchè, nou pa p enmède kò nou, an n rete kote nou ye a, paske gade Ayiti, si n al pran endepandans, nou ka vin pi mal. Se sa k fè ke yo kite, egzakteman, yo kite Ayiti kòm yon move egzanp. Yo kite Ayiti kòm yon move egzanp la devan lemond. Se yo bare l. Yo bare l. Tout kote Ayiti pase, yo bare l. E yo tèlman bare nou, e yo prezante santans nou deja wi. Paske Franklin Delano Roosevelt, li te prezante santans nou deja. E byen si. Paske otomatikman,
Franklin Delano Roosevelt kòm premye prezidan dèzetazini. ki te pile bout sòl peyi Dayiti. Lè m di w premye prezidan Dèzetazini ki pile bout sòl peyi Dayiti, depi lè nou rantre an relasyon diplomatik avèk yo, yo fè yon bann tan yo pa vle rekonèt endepandans nou. De 1804 pou rive 1863, yo pa janm vle rekonèt endepandans nou. Yo pral asepte rekonèt endepandans nou se lè yo pral fè manèv. pou aboli lesklavaj lakay yo, paske se te lesklavaj ki te genyen nan tout sid peyi Etazini. Lapati di sid peyi Etazini te konsolide lesklavaj. Sa vle di ke lè yo menm nèg Nò yo, kapitalis Nò yo, yo menm yo te vle mete fen avèk sistèm nan, epi yo kontre yo, yo vin divize. kote Sid ak Le Nò vin ap vin de vin gon gè sivil ki eklate antre yo menm enben finalman e ou pral jwenn Abraham Lincoln ki pral ekri yon dekrè le premye janvye 1863 li pral ekri yon dekrè epi dekrè sa a li pral voye l bay la chanm dè depite le 8 avril 1864. e la chanm dè depite pral vote dekrè a e pli ta yo pral voye l devan le Senat de la Republique le 31 janvye 1865 e se la definitivman yo pral aboli lesklavaj yo pral aboli lesklavaj men e malgre sa e Ayiti yo pa lage Ayiti non yo pa lache Ayiti non. Yo pa tap janm lache yo chef. Yo pa lache Ayiti yo gen yo sou yo gen Ayiti sou kè yo. E yo manipile nou. Yo debake lakay nou yo piye bank santral san ke yo parèt tankou yon bann zenglendo. Gwo zam fann fwa nan men yo, yo antre la yo pran yo antre nan bank santral yo piye l an 1914 28 fevriye 1914. 1814. Tout sa yo si se paske nou pa gen 2 lidè politik òm de valè ki ap fè politik anndan peyi a ki fè sa rive sinon sa pa tap rive sinon si yo tap kapab fè sa kiba fè sa lòt kote tou.
Avan yo fè sa yo pwofite feblès nou ak divizyon nan mitan nou yo fè sa paske lè w divize ou pap ka defann enterè. men Théo pap ka defann li men kisa k pase yo debake yo debake debake yo debake yo piye rezèv lò ke moun te genyen yo piye lajan yo te yo jwenn nan bank santral e epi yo vire do yo yo ale jiskaprezan rezèv lò nou lakay yo yo pa janm leve la yon ti dwat anlè pou yo di ou y ap retounen nou l bak. Li pa janm gen yon batay sou le plan diplomatik ke swadizan dirijan nou yo fè, entèlektyèl peyi a pa janm mennen yon batay kòm kwa ke pou yo ta fè de petisyon o nivo de lentènasyonal la pou ta wè kòman yo te kapab rekipere byen sa yo. Yo pa fè okenn batay, yo pran l. E sa pa Menm tablo yo te Menm tablo yo pran Se pa lò yo pa ta pran monchè Menm tablo de valè yo pran
Yo pa kite anyen Menm ak endepandans peyi a Tout bagay yo tout bay nèt Tout bagay Menm ak endepandans peyi nou pa nan men nou Sa vle di Batistè nou pa nan men nou Menm jan yo konn di Ak de nesans nou pa nan men Nan men yo li ye E yo fin fè tout dega yo Yo manipile nou Yo fè nou. Pou matre bon e yo pran pòz yo parèt tankou jij vin mete lòd pandan se tan prezidan ki te asasine an se ton prezidan yo tap sipòte e vil bon Guillaume sa se se enterè dè etazini li tap li tap defann e li tap fon pakèt dezòd tou senpleman li te gen etazini dèyè do l eben li pase lòd fè masakre prizonye nan penitansye nasyonal e fè dega. matirize pèp la eben yon bon maten pèp la gon kòlè k monte l li anvayi palè nasyonal e yo pran jeneral la ki se jeneral Oscar Etienne le 27 jiyè 1915 yo asasinen li yo toujou rete avèk menm degre kòlè a le landmen le 28 jiyè 1915 eben kisa yo fè yo lè yap chache prezidan an. Yo gen enfòmasyon ke prezidan al kache nan lakou anbasad e lal pran refij nan anbasad de Frans. Yo anvayi anbasad de Frans, yo pran prezidan an, yo rache l ak manchèt vè 11 zè, anviwon 11 zè nan maten. Enben, se la ou pral jwenn Etazini pral debake avèk gwo bato de gè li ki pote non Washington epi li pral mete okipasyon sou nou.

Yo pran kontwòl lit la, yo pran kontwòl tèren an. Malgre sa, apre anpil plenyen, palabra anpil, ebyen, ebyen, le 18 novanm 1930, ou pral jwenn prezidan Sténio Vincent, li menm ki pral mennen yon batay. Men, se misye te, se te yon senatè li te ye, li eli pa Lasanble Nasyonal. e li pral mennen yon batay diplomatik e li pral ame l de kouraj patriyotik e li pral kòmanse negosye negosye avèk fòs okipan yo ebyen an 1931 mesye yo pral asepte remèt yon seri de antrepriz ki sou kontwòl yo ebyen pi devan ou pral jwenn le 24 mas. 1934, misye prale nan Washington. Senyò Vincent debake nan Washington, l al negosye avèk Franklin Delano Roosevelt. E Franklin Delano Roosevelt sa a, e towo sa a, ki yon tou pwisan, puiske se youn nan prezidan ki pran plis manda nan peyi Etazini, li pran 4 manda, se nan katriyèm manda a li mouri. E towo sa a debake nan peyi Dayiti, se kòmsi pèp ayisyen te gen yon pwoblèm avè l. Misye debake e vekse misye vekse m. Sa a pa t vle wè nou menm. Misye debake e non mwen di w se premye fwa yon prezidan dèzetazini pile sòl peyi dayiti. Misye debake nan vil okap le 5 jiyè 1934 misye deklare avèk tout ayisyen.

Ou e li reyisi rèv misye reyisi paske li di fòk nou kenbe moun ki pye atè yo nan yon rebelyon san pran souf kont moun ki gen bagay nan pye yo e fòk moun ki gen bagay nan pye yo rete nan chen manje chen san pitye se sèl fason pou nou kapab domine peyi nèg nwè sa ki pran endepandans li avèk zam se yon move egzanp pou 26 milyon nwa ki gen nan lamerik la sa vle di pèp ayisyen se yon move egzanp. Endepandans nou te pran avèk zam nan se te yon move egzanp, men lesklavaj la pa te yon move egzanp. Kèl mechante! Hein! La a men peyi, y ap men peyi y ap di ki zanmi nou an. Men peyi y ap di ki zanmi. Jiskaprezan pa gen yon, yon otorite dèzetazini ki janm mande padon, ki janm mande eskiz pou pawòl la. Okontrè Donald Trump tou dènyèman al trete nou de tou twalèt. Ou konprann? Apre tout sa yo fin fè nou.

Men ayisyen tout sak pase devan li fè koulya yo vin di li gen de mesye vin bliye tout bagay. Okontrè se nan tèt lajan CIH la yo te metel se dekore Mateli te dekorel deskel rann peyi a sèvis. Ohh Mateli Mateli dekore misye Mateli dekore misye se lè sa peyi a se 2 prezidan te genyen se Bill Clinton kòm premye prezidan e Mateli nimewo 2 paske Mateli te plis sanble avèk yon tyoul olye de yon prezidan. Paske se Lèzetazini ki ap deside a travè Bill Clinton. Bon, se yo ki te mete l la tou. Se yo ki te mete l la.
Li pa t menm nan twazyèm pozisyon. Li pa t menm nan twazyèm pozisyon. Se nan katriyèm pozisyon l te ye. Men, Bill Clinton kenbe bra l, l'OEA fè presyon, yo pran l, yo mete l nan tèt peyi a. Jodi a, Vin jwenn avèk Preval ki t, vin jwenn avèk Preval ki t yon lach tou, piske ou pa ka ap fè yon eleksyon w ap voye chache moun pou vin konte pou ou.
Pwoblèm ki pase la, ti nèg gen fòs fas ti nèg, fas devan ti nèg parèy yo. Ti nèg gen tout fòs yo se pou ti nèg parèy yo. Men depi yo devan blan, yo yo pa gen kenn fòs. Ou pa wè menm bagay yo ap rele vodou nou genyen an menm. Se pa pwoblèm m gen avèk vodou a non. Se pa pwoblèm m gen avèk. Men vodou sa nou genyen la a, se pa li peyi a bezwen. Vodou ipokrit sa a, vodou trèt sa a, vodou kap kap. Se nèg kont nèg sa kap soulve nèg kont nèg sa epa vodou sa tnde. Gen fòs sou sou. Yo swadizan di yo te fèl kont blan. Yo swadizan di yo te fèl kont blan men blan ap domine yo la yo pa janm di anyen pandan se tan mwen menm sim wè map fè yon ti efò la yon moman la yo keyim de pye anlè sim ta deside kanpe poum batay wap wè yo keyim de pye anlè paske son bagay nèg kont nèg ou konprann se yon mouvman malere. yon malere kont malere sa vle rale malere desann paske nenpòt ti aktivite wap fè nèg la ka konn kòman poul baw kout poud pou fè w al chita yon kote poul detounen w li konn kòman poul lave men w men konbyen fwa yo lave men Boulos konbyen fwa yo lave men Dimitri yo lave men Abdala Bosan Rouzier e tout nèg sa yo Plant Akra nèg sa yo Maxène Konbyen fwa yo fon maji yo lave men moun sa yo men depi son ti maji kap fon ti boutik la lap fon ti efò la yo konn tout sa pou yo fè pou yo devyel sa fè vakabon sa yo m toujou bloke yo atravè live mwen lè map fè emisyon m toujou bloke yo yo toujou vin anba live mwen vin fè piblisite yo vin di sou bezwen boul bòlèt sou bezwen kondisyon sou bezwen sakrifis bon yo ka. Yo ka fè sakrifis yo paka fon sakrifis pou peyi a nan etal liye la o kontrè se gang yap bay pwen pou al tire sou malere vagabon sa yo ki di ki antre nan sistèm yo di yo se vodouyizan an se de vagabon pou nou ta demaske e paske nou gon sosyete ki toleran nan peyi serye yo tap mete lòd ladan yo paske son pakèt vagabon kap fè dezòd andan peyi a pandan se tan yap di yo se vodou pandan se tan yo di nou se yo ki te bay peyi endepandans kote endepandans lan. Gen moun ki ta pale de endepandans la, peyi a sou dominasyon yon gwoup anbasadè ki rele tèt yo nan Kò Gwoup k ap deside sou tout avni yon peyi. Pèsòn moun pa vo anyen, menm si w wè nèg la ap plen machin dèyè do l, desizyon l pa ka pran okenn desizyon. Epi w tande yo di w se yo k te bay endepandans. Bon pou jodi a la pou Izrayèl pa ka libere peyi a atravè mistik y ap fè a, yo prefere ap rale malere desann, rale malere desann, anpeche malere pale pou yo wè w te malere w ye. yo santi ke wap avanse yo pase devan yo ba ou yo ba ou men lè gran nèg la lè nèg milat la oubyen blan an oubyen siwo libanè a yo retire chapo devanl yo gen maji pou pou nèg pou nèg nwa yo pa gen maji pou blan ou konprann yo pa gen maji pou blan sa vle di yon pakèt trèt yo ye yon pakèt trèt peyi a peyi a pran anba konplo frèm non men konplo konplo tou patou menm sektè potestan sektè toupatou patou gen konplo wi sektè M pa konnen, yo reyisi, yo reyisi rantre tou patou pou yo, pou yo mete divizyon. Yo reyisi rantre tou patou nan tout sektè nan peyi a. Non, sektè pwotestan an, sektè pwotestan an li menm, ki sa l fè li menm? Li, li, li, li ap, li lage w lan, nan yon piti reziyasyon. Ou konprann? E reziyasyon chita la, asepte mizè a. Priye pou ou pou jwenn viza.
Wi, priye pou jwenn viza. Pandansetan, nèg la vin priye pou, pou, pou, pou jwenn viza.

Sal poukisa li pa pase mizè tou poukisa li achte bèl machin poukisa li voye madam li ale tranje si se mizè pou pase la pou al nan syèl la poukisa misye paka pase mizè avan poukisa pastè a fre konsa hein esa fè gen de enbesil ki chita ap bote lajan pote bayo voltè te dil wi legliz se yon ansanm de koken suivi de enbesil paske ou jwenn enbesil kap pote lajan bayo met Pote lajan ba yo ebe yo menm yap yo wè tèt yo sèlman yo wè tèt yo sèlman pandan moun paka manje nan legliz yo epi yo menm yap di w fòk ou bay pou beni
Paul kagame mete lòd nan bagay sa li menm non m di Paul kagame mete lòd nan bagay sa ou paka vin fè legliz nenpòt kòman la bagay vin di w rele tèt ou pastè epi Paul kagame rezoud pwoblèm sa lakay li. Kote k gen moun pa gen dezòd kote k gen moun ti moun pa fè dezòd sa fè kote k gen dirijan enben peyi fonksyone se kote k gen dirijan peyi fonksyone e an ayiti ou pa gen leta dayè pou gen leta fò ta gen dirijan pou gen dirijan omwen fòk ou ta wè gen enstitisyon si pa gen enstitisyon kòman pou fè gen dirijan e pou gen dirijan e moun wi pou ye e moun wi pou ye pou gen dirijan se moun nan pa gen karaktè li pa gen pèsonalite. Kòman l ka fè dirijan? L pa ka dirijan. E depi w pa gen karaktè, w pa gen pèsonalite, w pa ka dirijan anyen non. Se pwoblèm sa. M pa konn si w t ap swiv e yon seri de deklarasyon ipokrit k ap fèt se dènyè jou. Pa egzanp, jounal Miami Herald te fè soti yon atik pale pye de lajan Lafrans te fè yon peyi e bagay sa yo. Lajan dèt endepandans la.
Wi, dèt endepandans la. Ou konprann? Kounye a men loreya, loreya vin fè soti yon lòt bagay la ankò, loreya di ou bon e se la kominoti entènasyonal ki lakoz Ayiti lan sitiyasyon kote li ye la, men men sè kwa sa? Sè lipokrizi, sa se ipokrizi wi, piman ipokrizi, paske lò loreya resi si met plis divizyon lan lamerik la la, tout divizyon ou wè k genyen Venezyela, Kiba, Bolivi, Nikaragwa. Se nom sa se se òganizasyon sa yo rele òganizasyon dè zeta ameriken poutan e pa vre se yon òganizasyon dè etazini se lenterè dè etazini ke yo defann atravè tout eleksyon atravè lamerik latin nan la yo pa janm defann enterè e pou sa anpil anpil anpil peyi ap soti tèt yo nan bagay sa yo anpil peyi kòmanse soti tèt yo anpil peyi yo ale kò yo wi
nan anpil Pa egzanp la, nan Lamerik la la, gen Nikaragwa ki soti, gen Venezyela ki soti tèt li, gen Kiba ki soti tèt li, gen Nayib Bukele nan San Salvadò l la k ap chèche soti tèt li tou paske yo wè sèl ipokrizi k ap fèt la e gen lòt peyi tou pa ki pa bay loyal italyen pou yo tou pa egzanp tankou Brezil, Chili, Ajantin. Yo pa bay loreya règ la pou yo. Men, loreya la, se divizyon l simen. Menm loreya sa jodi a la, se li menm ki manke kraze Bolivi wi.
Ou konn sa k pase?
Evo Molales pran yon katriyèm manda. Enben, lòske Evo Molales pral pran yon katriyèm manda, o! Etazini voye pye, paske Evo Molales se yon ekstrèm goch, yon sosyalis revolisyonè. Eben, yo pa vle misye, ki sa yo fè? Yo enfiltre lame bolivyèn nan, eleksyon òganize, men gade eleksyon wi. Lè ya di Evo Morales pa gen eleksyon. Eben, yo filtre lame bolivyèn an, jeneral lame ya mande demisyon, jeneral lame ya di Evo Morales yo pa responsab sekirite l. Kounya la Evo Morales oblije demisyone paske si jeneral lame di li pa dakò lap demisyonnen. Depi yo gentan enfiltre lame yo frèm ou chire wi.
Aa monchè. Enben finalman definitivman Evo Morales retire kòl li pran egzil. Sil pat pran egzil li te ka mouri. Kounya la kisa k pase? Pati Evo Morales la ki trè pwisan, ki goumen yo repran pouvwa ankò. Malgre yo gon tranzisyon yo pran peyi a yo fon tranzisyon la dan pou yo repran pouvwa ankò oh oh pati Evo Molales la sa paka nan eleksyon malgre se yo k òganize eleksyon ankò wi mesye ekstremis yo ekstremis oligachi enperyalis la wi enben yo òganize eleksyon pati Simon Evo Molales la repran pouvwa ankò avèk moun Evo Molales te deziyen an se li menm ki ki ranpòte eleksyon an, epi ou konn sa Loreya di? Loreya di bon se te yon erè, se Evo Molales ki te gen eleksyon an. Eske ou soutiz? Kounya la si yo te asasine Evo Molales kiyès ki tap lakoz? Loreya ki tap lakoz. Ou konprann? Loreya ki tap lakoz. Ebyen se menm Loreya sa ki mete nou nan sitiyasyon peyi nou ye la a. Lè yon eleksyon fèt nan peyi Dayiti, kareman yo, yo konnen Mateli pat nan dezyèm tou. Yo di w Mateli nan dezyèm tou. E Loreya asepte l. paske se yon enstriman dè Etazini yo wè Martelly se plis sanble avèk esklav la ki ka defann enterè yo paske se Non men videyo kap sikile yo si yo esplike sa klè wè kote anbasadè tap pale a lepòk Preval pale e wap tande osi direktè direktè CEP a lepòk elektoral CEP a lepòk wi nèg bagay la te klè yo te vle se Martelly ki pou te la.
Wi, yo te gen yon sekretè jeneral loni ki te an Ayiti, nonm sa yo, non misye se yon Irigweyen wi, non misye echape mwen, misye ka, Edmond Milè, Edmond Milè sa, misye kareman.
Li bay Preval presyon kareman, li di Preval si l pa sete. Avyon n ap tann li sou tamak la. Misye di Preval kareman gen yon avyon k ap tann li sou tamak la, ayewopò a.
Wè yon frekansite. Si se nan peyi Venezyela la a, yo te mete misye deyò, yo t ap bay misye, yo pa t ap menm ba l 72 èdtan, yo t ap bay misye 48 èdtan pou l kite peyi a. Men an Ayiti, li fè l.

Peyi a te genyen posibilite pou l te soti kote l ye la. Apre 12 janvye te te yon gwo posibilite peyi a te genyen pou l te soti kote l ye la. Nèg yo gaspiye kòb la. Gaspiye lajan peyi a. Mateli pran kòb la. Li gaspiye lajan pèp la. Achte mayo Brezil. Te maye bay moun. Braslè woz. Ou eske ou eske bagay ke yon vakabon antre lan yon kès leta. Gade de dega kel komèt. Achte mayo brezil ou menm momoto ou menm momoto fè chèlbè. Met ti pèp la anliy kòm moun kap mande ba yo ti chachè diri bagay wè yo kontan podyab mesye o ou pa ong ki bagay sa m pat konprann paske ou pa ong ou paka met pèp ou anliy pou ap bal ti chachè diri fè foto fè videyo mete sou pèp ayisyen an son pèp ki manke karaktè e pèp ayisyen ap pa pa imite zansèt yo e ki fè ke yo san karaktè paske lè w gen diyite menm si w te nan grangou gen de kote w pa desann gen de sitiyasyon ke w pa desann ki kit ankò frè m se tanw kit ankò pafwa menm yon manje l paka ba moun nan non lè w gade sa k nan sachet a frè m
tout peyi lè yo gen kòb y ap fè sosyal pa egzanp pa bò isi a men kòman yo ede w. Si leta ap ba w manje, yo ba w yon kat pou ale lan makèt, avèk kat la yo pase l sou machin nan, ou achte. Ou konprann? Ou fè pwovizyon, epi yo pase kat la, yo touche. Se konsa leta ede moun. Leta pa imilye pèp li, mete pèp li lan liy, ti pèp manje. Sa se bagay. Menmsi yo voye lajan sou kont ou, epi ou achte, epi se tou. Non.
Se nasyon zini ki konn ap fè vye politik sa nan kontinan afriken an nou menm nan lamerik nou pa ta merite bagay sa e sak tiyem nan se pwòp ayisyen kap peye yo yo pran dèyè dè milya de dola lajan petro karibe lajan CIRH dola senkant lajan yo pran sou kat telefòn lajan taiwan lajan taks peyi a nèg yo vòlè lajan yo tèlman vòlè e pou la premyè fwa nan listwa peyi dayiti yon swadizan prezidan. paske jiska prezan m pa janm konn kote Martelly soti kote kòman l fè tonbe la a li pran pitit li madanm li li foure yo nan leta a tout zanmi l yo fè yo piye leta bòfrè l bòfrè l ap ba minis kalòt e yo rich
yo miltimilyonè san travay kote Olivier te travay pou Olivier miltimilyonè kote Olivier te travay kibò l te travay gen de peyi serye. li tap nan prizon a pa m di w gen yon prezidan nan peyi pewou ki nan prizon la epi ki te nan prizon tou keiko fujimoli avèk avèk alberto fujimoli ki kondane pou l pase 25 an nan prizon e jiska prezan depi an 2007 yo arete misye misye toujou nan prizon e pitit li pase 2 zan nan prizon pou koripsyon pandan se tan martelly ap mache jwe bal ap di yo pa ka bare l epi w wè Enbete sou rezo sosyo ap di yo banm mateli mateli e mateli sesi sela monchè frèm banm zòrè wè pèp sa yo pap janm edukel yo pap janm fè sa pou li yap bal man yo ka yo ka rive yon lè yo bote diri taiwan yo lagel nan djakout li men edikasyon yo pap janm balil aksè avèk sante a. yo pap janm ba li a aksè avèk lojman sosyo a yo pap janm ba li l e nan televizyon l ap wè bagay sa yo dlo potab e nan televizyon l ap wè bagay elektrisite li pap janm wè bagay sa yo pou ki rezon e pèp la yo pa edike l si yo te edike l rapidman paske demokrasi ou tande y ap pale a se yon bagay otomatik li ye depi w edike pèp ou otomatikman l dan lademokrasi li konn le byen e l konn le mal e. li pwoteje sak pou li e li renmen peyil el tap livre peyil paske fok edukel fok fòmel poul konn bagay sa yo sou pa eduke pèp la paske gen de moun ki pa konprann konn li ak ekri sa vle di eduke non non edukasyon an ayiti ayisyen pa gen lajan pou yo achtel tou paske se gran nèg edukasyon se vann yo vann li trè chè kote wale jwenn lajan poul achte edukasyon. Malere a la ala te aprann konn li. Lal kamadan koyo, kamadan previlòm, kati badyo. Li voye pitit li al al aprann ekri non l, al aprann konn li yon bout papye. Li sa konprann. Men edikasyon yo rele edikasyon gen nan peyi Dayiti yo pa gen kòb pou achte l. Paske kot gen de kot ou ka voye pitit ou lekòl nan yon seri de lekòl. Ou ka kote ou gen kòb pou voye yo. Hein? Ou ka ou ka ou ka ou gen kòb pou voye pitit ou nan yon seri de gran kolèj ki gen ki gen an Ayiti? Kote ou jwenn lajan? Paske edikasyon an se li chè, ou pa gen kòb pou w achte l. Ebyen sa ap fè tou, otomatikman moun ki gen aksè avèk edikasyon, ki ki gen lajan k achte edikasyon nan peyi Dayiti, Malgre yo pa lekòl mete li lekòl anlè. malgre lekòl sa yo, ou tande leta si sibvansyone yo frè m. Se yon bagay dezòd nèt wi nan peyi sa. Non. Non bay non bagay lòd pou ki rezon? Ou pa gen moun ou pa gen moun k ap goumen pou ou? Ou pa gen moun k ap defann enterè w? Leta a ki sa l fè? E swadizan Leta a? Dirijan lè l vini e e pwòch li l defann. Li pa defann Leta a. Si l te defann Leta a otomatikman li defann ou. Men l pa defann Leta a. E ki sa l fè? L defann pòch li. Epi li di sa ki la yo m pran pa mwen, m degaje w pran pa w la. Se konsa yo fè l. Ou konprann? Jodi a la e sa k fè ke jodi a. Mwen menm avoka la kanpe lwen pa apwoche paske pa gen moun ki tap defann enterè nou, finalman nou rive yon kote n dekouraje epi nou di ba nou lage nou, lè nou lage nou imilyasyon nap pran paske ou mèt tande chili, gwadloup, brezil, matinik peyi sa yo se de peyi. peye kòmsi Men non non non sèlman sa tou depi depi nou fèt fanel yo met sa depi lè yo fin fè nou yo yo met sa nan tèt nou se yon bout viza ki pou ki pou fè nou reyisi pa gen anyen ankò si nou pa pati nou pap reyisi dan lavi depi nou fèt sa yo met sa nan tèt nou. Se lavaj sèvo a fèt wi ayisyen an te mèt te gen manje nan menl li ka manje depiw wèl pa etazini pou li menm li pa dyaspora non. E pa pou anyen ou wè jèn yo, e pa pou anyen ou wè jèn yo pral nan mizik, yo pral nan politik, se viza, se pa plis, pa plis, e pa peyi yo bezwen defann vreman, se pou viza.
Se pa peyi y ap defann, e gen de jèn ki pran pòz y ap defann peyi, pa okipe yo, se nan yon ti kan politik yo te ye, yo te nan yon koulwa politik, yo t ap sipòte yon gouvènman, yo te gen chèk yo, chèk mòk t ap vin jwenn yo, yo te mande raje sou rezo sosyo yo. Men e pa peyi an la depann. Nou gen yon dyaspora ki ipokrit. Ipokrit. Avèk dyaspora sa peyi a pa gen yon pa l ap fè. Se yon dyaspora ki ipokrit. E ki ipokrizi yo fè? Dyaspora Etazini an toujou panse ke se li tèt pansan peyi a. Poutan dyaspora sa se yon dyaspora ipokrit li ye. E poukisa lè yo di yo ann Ayiti, yo toujou di mwen ann Ayiti bagay Ayiti, Ayiti, Ayiti. Yo toujou ap ouvè gaga yo poutan yo sou blòf. Ki sa k pase? Zam jodi a kap tiye moun pakèt malere malerèz yo. Diaspora kontribiye bokou bokou diaspora kap diw renmen ayiti a anpil ladan yo ou konn kòman yo fè anpil 9 milimèt kap sikile nan peyi dayiti anba anba 38 9 milimèt kisa ou konnen yo fin sitou nan miami yo fin anraje ap ranmase nan fatra chache vye matla vye televizyon vye boksè yo lage nan fatra a, vye pantalon, kounye a ki sa yo fè? Lè yo fin ranmase yo, kastwòl, vye grenn kiyè, yo fin ranmase yo epi ou tande yo di yo fè yon bwat oubyen yo fè yon kontenè y ap voye Ayiti. Lè yo gade yo wè twòp salopri, pale ekspresyon, anndan bwat la, yo wè yo pa p fè kòb la epi yo chache yon vye 9 milimèt yo foure l anndan yon matak, Epi yo di 9 milimèt sa lè li rive Ayiti y ap fè yon 500 dola avèk li, y ap fè yon 600 dola, y ap fè yon 800 dola, y ap fè mil dola avèk li. Paske yo konnen se yon savann l ap pase kanmenm.
Non, se yon savann l ap pase kanmenm. E otomatikman li rive Ayiti, yo fann matla yo, yo retire zam yo epi yo vann li ba yon malandren ki di se politisyen li ye. Epi malandren an achte l. Epi lè l fin achte l, li bay yon nèg ki grangou zam nan. epi nèg la di li se militan epi l avèk zam anba mayol epi li fin ranje l ap tire tire entimide moun pou pou pou jis pou l kapab gen pouvwa sa vle di dyaspora sa lè l di l ap defann bon gen yon bagay lè yo fè l ankò ki ki vrèman nève m e se lè eleksyon ap òganize ozetazini ou yon pakèt pote boure yo di w o nou pral vote demokrat demokrat demokrat pou kapab ede ayiti pou kapab retire ayiti kote l ye la pandansetan ou konn poukisa y al vote demokrat la. pou yo kapab jwenn ti asistans sosyal, ou konprann, pou yo kapab jwenn ti graday, ou konnen demokrat la depi l monte, gen yon seri de graday yo jwenn li fasil, se pou sèt rezon ou wè yo pote boure demokrat epi yo di w se pou Ayiti. Se yon pèp ki trèt nèèd, se yon pèp ki trèt e mwen menm m toujou dwat avèk yo, m toujou dwat avèk yo, dèfwa gen de moun ki konn toujou di m monchè ou san filtè, mwen oblije san filtè paske. E zansèt nou yo te san filtè, paske zansèt nou yo, yo te konn kanpe yo di verite a. Yo di l, yo pa t konn pase twa kat chimen pou yo di l. Paske chak fwa ou pè, ou mete ou pè ou mouri pi vit. Ok? Se paske zansèt nou yo te brav, se son dè bravour, ebyen kisa yo fè? Yo ame yo de kouraj, du courage, epi yo mennen batay, batay la e yo. Se te peyi a men si yo te di a yo te pè mouri nou pa tap libète sa se nan bouch moun nou tap nou tap tande l se nan kay moun nou tap wè l byen ke libète a jodi a nou vann li pou viza pou ti rezidans pou ti kal pouvwa nou vann yon libète ki pa gen pri ok libète pèp ayisyen son libète ki pa gen pri paske Endepandans sa se yon endepandans jiska prezan anpil moun ap reflechi sou li. Se yon batay enkwayab, dezòd pye nu, mal manje, do tou nu. Men yo batay, yo libere de lesklavaj. Pandan se tan, se pa t de moun ki te gen aksè pou t al achte zam, se pa t de moun ki te gen aksè pou vwayaje. Ou wè kòman ke yo sakrifye yo, sa k pa gen zam yo pran pikanbwa. yo mennen yon batay, yo itilize estrateji, yo mennen yon batay, yo ba nou yon peyi, epi ou wè yon pakèt nèg ki di yo se entèlektyèl, ou konprann, yo pran peyi a, yo vann li poutèt yon ti viza, e ki viza li ye? Viza koutwazi, viza koutwazi, ou konprann? Bagay, se chita ou ta dwe chita lakay ou, epi tou y ap flote l, fwote l bò bouch ou wi, fwote l bò bouch ou, otomatikman ou pran viza, se kòb, depi nan biyè davyon an yo kòmanse fè kòb. Depi w fin peye viza a, ou fè kòb, ou premye kòb nan peye viza a. Epi nan biyè davyon an yo fè kòb toujou. Lè w rive ou kote w rive a, yo kòmanse fè kòb. Yo kòmanse fè kòb. Sa vle di ke se pa yon bagay pou Ayisyen ta dwe detwi Ayiti pou li. Ou konprann? Men Ayiti, Ayisyen detwi Ayiti poutèt viza a. E lè Ayisyen gen yon viza nan men l, li konprann ke se yon blan li ye, li konvèti kòm dèzajan CIA. Epi lap espiyone peyi a e lap fè manti sou peyi a e lap kraze peyi a, fè konplo avèk blan o pwofi e o detwiman sila yo ki pi ki pòv nan sosyete a. Se se yon konplo ki vrèman. Ou pa ou pa wè menm lidè menm lidè politik nou yo lè lè depi depi ameriken di yap koupe viza yo antre nan koki yo. Yo te wè, te gade wap pale byen fò la, depi yo di ap koupe viza yo sèlman, sa k fè m di se Ameriken te vle itil peyi a li t ap itil li. Ou wè Ayisyen an wè pandan m ap pale la, w ap wè anpil ladan yo, yo pa valorize kote sa m ap di a non. Premyeman, ou konn premye rezon yo pa valorize l, y ap di w kote misye ap, kote misye ye la, a misye Chili li ye, a Chili li, ou konprann? Dezyèm rezon an. Yap di aah misye yon nèg ki gen kòb, yon nèg ki gen kòb èske misye stan misye misye gen kòb misye bay bon twazyèm rezon yap di e misye e blan li ye e blan li ye depi wè ou pa nan kategori sa yo ou pa ou konsèy ou li pap bon li pap ayisyen pap pranl nan men li pap pranl nan men se yon pèp tèt atè tè atè se yon pèp ki ki vrèman pa gen sa yo rele karaktè. monchè gen anpil grenn nan nou ki ap lite wi k ap fè rezistans men nou gen yon gran majorite nan nou vrèman ki pa gen karaktè ok pa gen karaktè paske si majorite a te gen karaktè nou pa t ap rive nan pwen sa paske ayisyen an sousou paske menm onivo isit la nan travay isi a m wè konpòteman yo pa egzanp nèg la m sonje ke m te nan yon konpayi epi m ap fè yon motè. Yon konpayi transfòmatè, konpayi sa te fabrike motè transfòmatè a. Epi m ap fè yon motè, gen yon lòt Ayisyen k ap fè yon motè, epi m wè misye ap fè yon erè. Epi m di misye, gade motè a, lè l ap vire, mare fil la pase fil la ka frape nan je w. Li pa okipe m non. Epi se yon lòt blan ki dèyè do l la ki vin frape do l, ki di, poukisa w pa mare motè a, mare fil la nan motè a. ap kanpe elè sa elè sa al kanpe li kanpe machin nan li mare fil la li pap tande m li pat okipe m non. Li pou tal douko avan monchè. Sa vle di ke se blan an li tande non se blan an li tande ayisyen pa pran konsèy lan men w li pa menm si ou ta vle mennen yon revolisyon avèk li li pa tande w tou de tou resamman la pandan ke m nan travay mwen epi ou konnen m tap travay nan yon tinèl epi ou konnen gen yon materyèl li lou. Epi gen yon vwa nan travay la ki di ou pa ou pa dwe leve plis ke 25 kilo. Depi bagay la depase 25 kilo ou pa sipoze leve. Maksimòm pou leve se 25 kilo. Se konsa l ye pa bò isi a lan lwa nan tout travay li ye. Lwa se lwa travay la. Kounya la nou manyen bagay la nou di a li depase li depase kilo a okontrè e nou nou pap leve l. M di m di m di ayisyen an gade nap. tout latè a paske janm wèl la la son bagay ki prèske nan 70 kilo e mdi nou pap level non e konnya la pandan setan misye kenbel misye kenbel epi chèf la wè chèf la vini li di e pako pako pako leve li men yon gwo chèf ap vini ou konnen gwo chèf yo depi yo pa fè enstriksyon si ti chèf anba pa pa respekte yap revoke w li di non pako pako tann gwo chèf yo ale mdi mdi konnya la lè gwo chèf yo ale. Li di nou mèt leve l kounye a. M di non, nou pap leve l. Si n pa ka leve l devan Goshèp, antan nou pa ka leve l dèyè do l tou, paske se yon lwa li ye, se yon prensip li ye. O o, ou konn sa Ayisyen an di? Ayisyen an di, Ann leve bagay la tande! Depi chèf pale se fini. Nyen! Blan an fin di yon bagay pa gen repli, pa gen pa gen replike. Depi chèf pale se fini. O o, m di misye mwen menm ou mèt leve l pou kò mwen m pap leve l. Paske se yon prensip li ye. Yo te di, yo te di. Lwa travay la di ou pa dwe leve plis ke 25 kilo e chèf la pa gen dwa fè w leve l. Si l fè w leve l, se abize l ap abize w e si w al nan enspeksyon travay pou li, yo ka pèmèt antrepriz la peye amann. M kwè l rele yon lòt Ayisyen, l redi anba l li leve l. Li leve l, kounye a la chèf la vin move moun. Li vin pran m pou move moun paske li wè m kite l. Chèf la di m poukisa m pa leve l, m di non, ou te.

Se yon mantalite kolonyal. Sa vle di ke nan koloni an, esklav domestik la pa t janm vle revòlte. Li te toujou panse ke depi l niche asyèt yo, lè kolon yo fin bwè soup joumou an, yo ba l asyèt la, l niche l, li panse ke l pi byen. Malgre yo imilye l, kite l kò touni, ou konprann, li panse ke l siperyè ke esklav dèchan an. Li pa t janm vle al nan revòlt. Bese sou radyo la silvouplè.